Mesye, bonswa, byenveni nan devlopman aktyalite a sou La Vwa de Lamerik. Aktyalite ap mennen nou dabò nan peyi Dayiti avèk yon mizajou sou evolisyon pandemi kowonaviris la nan peyi Dayiti. Dapre dènye bilten Ministè Sante Piblik ak Popilasyon, peyi a anrejistre 144 nouvo ka. enfekte e Machado Vilmé depi Pòtoprens pral di nou plis sou pandemi kowonaviris la ak lòt pwen nan aktyalite a. Nou salye w Jean Claire Belizaire, nap demare pou nou di w gen 144 nouvo moun ki teste pozitif kovid 19 la ak 3 lòt ki mouri anba maladi a, daprè dènye sikilè ministè sante piblik ak popilasyon pibliye nan lannwit dimanch 14 jwen an. Nouvo chif sila yo vin ogmante kantite kontamine yo pa bò isit, swa 4,309 enfekte, pami yo otorite sanitè yo konte 4,252 moun ki trape maladi a sou teritwa a, ki vle di moun ki pa t janm kite peyi a depi aparisyon nouvo kowonaviris la, 57 lòt yo kontamine nan peyi etranje. Viris la deja touye tou 73 moun. Ministè sante piblik ak popilasyon fè konnen tou yo anrejistre 9,006 moun yo sispèk ak maladi a. Nou dwe di ou Jacquelin Belizaire nan mitan kriz sanitè peyi a ap konnen la, goud la pa sispann pran frap devan dola meriken an, kote se 111 a 112 goud yon moun ap bezwen pou yon dola meriken, ak to enflasyon an ki monte tou ak 21 pousan. Sitiyasyon sila a pa rete san konsekans sou kèk sitwayen ki te pale nan mikwo ak devan kamera nou. Humm konnen bagay chè kap touye nou nou pa gen anyen ditou menm si nou ta fon efò bon pa pa gen anyen pou nou fè efò a manje t chè nou gen dlo manje t chè nou gen. Selman kap touye nou. Pa gen travay e lakay nou fèmen. Lavi a di anpil paske tout moun preske fou la paske grangou ap tiye moun. Yo pa fè anyen pou moun la tout peyi bloke. Pa gen moun ki gen anyen nan men yo. Gen moun la kote kote map pale avèw la menm 5 goud yo pa gen ki pa chanje pou yo manje. Tout tout bay di nèt. Ti sak djab vann 480 dola, 500 dola vre. Bon bay yo di nèt, bay yo pa gen an ki seri kounye la. M gen 5 pitit m bal manje. A madanm mwen, lakay mwen lakay an tout moun lakay mwen m gen 14 moun wi m bal manje lakay mwen pou kont mwen wi. Pou yon sèl jou, o mwen m ta bay manje lakay mwen fò m ta gen 1000 dola m bay manje pou 14 moun wi.

Kob ameriken an k moute.
Kite n raple w pou n di w gen anviwon 143 mil 477 moun ki ta dwe deja benefisye 3 mil goud lajan kach administrasyon Moise Jouthe la deside bay 1 milyon 500 mil fanmi pandan peryòd konfinman an. Lòt nouvèl Jacquelin Belizaire se sitou sa ki gen pou wè ak detansyon prevantiv pwolonje Premye Minis Joseph Jouthe fè konnen li an pou pale ak diferan òganizasyon k ap defann dwa moun anndan peyi a pou jwenn yon meyè mwayen pou rezoud pwoblèm moun ki fèmen anndan prizon yo san jije. Sa nou rive aprann nan yon kominike chèf gouvènman an pibliye sou kont Twidè li vandredi 12 jwen pase a, kote li soulinye tou move tretman ak sou alimantasyon detni yo ki dwe rezoud rapid vit, sitou nan moman maladi a. Fòk nou raple w gen plis pase yon dizèn prizonye ki fèmen nan prizon sivil Pòtoprens ki trape maladi kovid 19 la. Mwen se Masiado Vilme depi Pòtoprens pou Lavwadlamerik. Marcel Devilme se korespondan Sèvis Kreyòl Lavwadlamerik la nan Pòtoprens, nan peyi Dayiti. Toujou nan aktyalite a nan peyi Dayiti, Premye Minis la, Joseph Jouthe, anonse reouvèti Ayewopò Entènasyonal Tousen Louvèti la nan jou k ap vin la yo. Li fè anons la pandan yon vizit ke l fè nan Ayewopò Entènasyonal la vandredi ki sot pase la. Fòm di nou sa avèk yon pincement de coeur ke m rive aeroport la, pase ke lèm konn rive pase bò isit la nan lè sa yo, konn plen moun e gen ale retou, gen moun kap rantre gen moun kap sòti, men ou wèm rive jodia son aeroport vide, se preske se tankou son kote rat ap kouri ladan li. Vizit mwen se pou mwen nou komanse ajiste paske pou vit 19 la nou pa genyen anyen ke nou ka fè pou li se viv pou n viv avèl e la mentnan mwen isit la e dan kad reouvèti ayewopò a nou pa ka ba n yon dat pou li men n ap diskite nan nivo gouvènman an avèk responsab yo. Mwen pale anpil avèk ministre travo piblik la, nou wèm la avèk direktè jeneral la, mwen panse nap diskite e nap ajiste, nap ranfòse mezi de sekirite yo men plis an matyè sanitè, paske ayewopò la se yon kote ki sèf deja, li gen tout mezi de sekirite, sekirite tou kou, men la mentnan sekirite sanitè yo, nou vin vizite, nou gade, nou wè direktè jeneral la li fè anpil travay deja. Li mete 2 panflè, distansyasyon sosyal yo ap respekte si nou gade stikè ke li mete atè a. Sa vle di n ap fè tout preparatif nou epi lè n rive nan apre diskisyon avèk Prezidan Repiblik lan epi tout minis yo epi tout lòt sektè pa egzanp Asosyasyon Touristik Dayiti, Nou genyen ministè tourism kap diskite avèk yo. Nou genyen tou asosyasyon hotelier d'Haiti. Fòk nou pale avèk yo, fòn diskite avèk yo. Tout entèvenan ki gen nan sistèm nan, fòk nou gade l. Men mwen menm antanke premye minis, map di w, jan w wè ayewopò a vid la, se konsa kès piblik la tou, li vid. E dyaspora ayisyèn nan, jan w konnen li, li patisipe anpil nan vi ekonomik peyi a. Yo gen byen isit, yo toujou ap monte desann. E fòm di w map avanse la nan sezon fèt patronal yo e m pap ka anpeche moun vin nan fèt patronal e si ayewopò Dominikani, Las Americas oubyen Puerto Plata yo ouvri avan m a m pa kache di w moun yo yap abiye tout jan pou yo vin danse fèt chanpèt isi. Donk Premye Minis Joseph Jouthe te fè deklarasyon sa pandan yon vizit nan ayewopò entènasyonal Toussaint Louverture, yon ayewopò ki te fèmen nan kad mezi ke gouvènman an te pran pou te kontwole pwopagasyon pandemi kowonaviris la nan peyi Dayiti. Lòt pwen nan aktyalite a, Prezidan Jovenel Moïse te pwofite de diskou l t ap fè vandredi ki sot pase la nan okazyon 25 èm anivèsè Polis Nasyonal la kote yon lòt fwa ankò tankou l fè l nan prèske tout diskou li, li eksplike lit ke l ap mennen pou mete fen nan sistèm peze souse a. Nan demokrasi,
nou pa oblije dakò sou tout bagay. Men nan kalfou difisil peyi nou ye jodi a, fòk nou jwenn yon antant. Mwen vle di bon jan antant sou dezakò nou pou bon jan refòm rive fèt nan peyi a. nan domèn sosyal, politik ak ekonomik. Jodi a plis ke jamè, nou dwe fè yon fwon komen kont chomaj, lavi chè, ensekirite ak eksklizyon. Twòp moun rete sou kote nan peyi a. Batay map mennen kont yon ti gwoup ki vle enpoze lwa pa li nan peyi a mande sipò, konpreyansyon ak depasman elit yo paske sistèm peze souse a. pa bon pou pèsonn. Jan mwen toujou di l, fòk peyi Dayiti pran yon lòt direksyon. Chanjman pa janm fasil, sitou lè l ap fèt nan yon seri de sektè kote trafik denfliyans, sifaktirasyon elatriye t ap taye banda. Gwo nèg! Ki te byen avèk gwo otorite pou souse san pèp la. Men m ap di nou polisye ak polisyè nan peyi Dayiti, pèp la mande nou fè yon ti sakrifis pou li paske lè l pral fè klè, se lè sa a li fè plis nwa. Fòk abse a te pete yon jou kanmenm. Jodi a pa gen benyen kache lonbrit ankò. Lè a rive. Pou pèp la rale yon souf. Manmèl la fè twòp tan nan bouch yon gwoup moun. Fòl vire pou lal nan bouch pèp la tou. Anpil fwa gen moun ki pa konprann sans batay la. Men mwen pwofite de gwo jou sa a pou mwen di nou ke vrè wout chanjman an se wout refòm yo. Nou paka pale de peyi. Sa vle di, pale don peyi meyè demen si nou pa aksepte fè sakrifis jodi a. Bagay yo di anpil, mwen konprann sa. E mwen konnen sa, bagay yo difisil. Men m ap di nou, manman ak papa pitit yo, Si pa genyen desizyon difisil ki pran jodi a, bagay yo ap vin pi malouk demen. Prezidan Jovenel Moïse te pale konsa pandan yon diskou ke l te fè nan okazyon 25 èm anivèsè polis nasyonal la. Li pale konsa tou nan yon moman kote ke genyen yon deba ki trè chofe sou fen manda l la, èske se 7 fevriye 2021 oubyen 7 fevriye 2022. Pandansetan, kowonaviris la ap fè raj an Ayiti e aletranje. Sa vle di mezanmi se pou n pran prekosyon nou, atansyon pa kapon, mèt kò, veye kò, ann swiv tout konsiy avèk konsèy ke otorite sanitè yo mete devan nou. Vwadlamerik K Pemèt depi Bèlsvil nan Eta Maryland, nou nan peyi Dayiti toujou. Eske gen rate gaz nan peyi a? Gouvènman an reponn klè pou l di ke pa gen rate gaz. Sepandan, korespondan nou nan Pòtoprens, Renan Toussaint, li menm, Li verifye nan kèk ponp kote ke pa gen gaz ou byen gen fil moun kap fè gaz ou byen gen pwoblèm gazolin byen ke genyen ki genyen dizèl ladan yo. Nou pral gen plis detay avèk korespondan nou Renan Toussaint. Jan n konstate sa zanmi telespektatè entènot Lavwadlamerik yo, sè ke genyen yon ratman gazolin nan peyi Dayiti, pli presizeman nan zòn metwopolitèn Pòtoprens. Nou te pakouri nan divès kwen E kapital la, nou fè Dèlma, nou fè Taba, Kwadèboukè, pou n site zòn sa yo sèlman, ebyen nan diferan stasyon gazolin ke nou pakouri, nou konstate ke pa genyen gazolin. Men gen kèk ponp gazolin tou ki gen ki gen dizèl. Nou ka konstate kote n kanpe la egzakteman, nan zòn wout ayewopò entènasyonal Tousen Louvèti la, kote w ap wè moun yo se pa bann ak pa pakèt yo epapiye, y ap chèche yon ti gaz nan yon ponp gazolin Nan zòn kote n kanpe la, men sitiyasyon an parèt konplike pou yo e ponp la deja fèmen kote yo di pa gen gaz. Ou konnen gaz la se yon pwodui transvèsal, sa deja pwovoke gwo pwoblèm anndan peyi an kote kou lavi a vin entansifye, ebyen pwodui alimantè yo tout kalite, tout sòt de pwodui ebyen pri yo deja ogmante pandan genyen ratman gaz la e chofè kamyonèt yo, Chofè taksi yo deja ogmante pri kous veyikil yo. Donk se yon sitiyasyon ki parèt yon ti jan konplike e ou konnen sa pa gen lontan depi te genyen yon ratman gaz anndan peyi an. Ebyen jodi an, menm ka sa a repete, gen moun ki pale de iresponsabilite leta ki pa asime responsabilite l ki fè ke Ebyen se tout tan ap genyen ratman gaz andan peyi Dayiti. Nou pale tou avèk kèk sitwayen nan zòn metwopolitèn Pòtoprens ki moutre yo trè trè trè preokipe pa rapò a sitiyasyon sa, yo di fòk leta asime responsabilite l e yo menm pale de ebyen fòk prezidan Jovenel Moïse ta kite pouvwa pou enkapasite l pou iresponsabilite l Vizavi pèp ayisyen an, ou konnen genyen yon pandemi k ap fè ravaj anndan peyi a, yon pandemi yo rele kowonaviris, ann mete abse sou klou. Donk se konsa sitiyasyon an prezante nan rejyon metwopolitàn Pòtoprens pa rapò avèk peniri gaz sa a ki genyen anndan peyi a kote chofè motosiklèt, chofè taksi, chofè machin prive ap kouri tankou chen fou ap chache yon galon gazolin e se Moun ki ap vann gaz nan galon yo ki kounye a ap fè lavwa ochapit. Otorite gouvènmantal yo bò kote pa yo fè konnen ke pa genyen ratman gaz nan peyi an. Yo di gen yon tankè gaz ki deja nan zòn Tò, men distribisyon yo poko fèt e sa k fè gouvènman an lanse apèl pou mande chofè popilasyon ayisyèn nan pou kapab rete tèt frèt blòk gaz Paske pa vrèman genyen ratman gaz malgre nou konstate nou menm onivo Lavwadlamerik genyen yon peniri gaz anndan peyi Dayiti. Mwen se Renan Toussaint depi kapital ayisyèn nan pou Lavwadlamerik, Pòtoprens. Nou pral nan pwovens e plizyè dizèn machin agrikòl debake nan Fò Libète samdi ki sot pase la nan objektif pou akonpaye peyizan, plantè Nòdès yo, daprè sa kèk otorite konsène yo di. Yon repòtaj Jodlè Junior Sainvil depi Fò Libète. Direksyon depatmantal Nòdès Agrikilti resevwa pandan wikenn nan 35 traktè ki soti nan Pòtoprens abò yon bato ki te genyen anpil difikilte pou te debake yo akòz enfrastrikti ki prèske pa egziste nan pò Fòlibète a. Majistra prensipal komin nan, Louis Jacques Etienne, ki te vin resevwa materyèl sila yo, te eksprime satisfaksyon l nan mikwo ak devan kamera Lavwadlamerik. Yon plezi pou mwen se gouvènman e Jovenel jouk la ki sanse regade kolektivite yo kounye a k ap fè mizannèv pou mete travay agrikòl la an mach nan depatman Nòdès lan. E nan sans sa mwen pwofite remèsye prezidan an doun manyè espesyal. E se te madi ki te 9 jen 2020 ozanviwon de 2 zè dapremidi mwen resevwa yon kout fil de la pa de ministè de enteryè e de kolektivite teritoryal, Ke majistra genyen yon bato kap destine sou komin ou an pou resevwa 35 traktè avèk 48 chari, jodi a nou wè ke gouvènman pran pa an avan, pèmèt ke Nòdès benefisye 35 djondji, 48 chari. Bò kote pa l, direktè depatmantal agrikilti Nòdès la, Sylvain Sama, ki bay garanti materyèl sila yo pral byen jere, fè konnen, Distribisyon sa a rantre nan kad jefò gouvènman Jovenel Jouthe la ap fè pou akonpanye peyizan plantè yo pou reyisi fè rekòlt rapid, nan lide pou batay kont grangou ki anonse nan kontèks Covid 19 la, direktè Sylvain Sama. Sitou nan kontèks ke n ap viv la. Lè n di n ap viv nan kontèks Covid 19 la, e nou wè ki nivo. E grangou ki pral tann nou. E nan sans sa a, gouvènman, leta ayisyen, atravè ministè de l'agriculture, n ap akonpanye pou ke disi 2 a 3 mwa pou ke nou kapab gen de pwodui agrikòl ki deja bon. Yon lòt kote, agwonòm Luckson Registin, reprezantan Fòs Peyizan Nòdès, kwè traktè sa yo pral ede peyizan yo anpil nan prepare tè a. Se yon ansanm de materyèl k ap pèmèt nou fè sa yo rele preparasyon sòl. Jodlè Junior Sainvil, Lavwadlamerik. Nan ribrik spesyal la jodi a nou pral tande premye minis Joseph Jouthe pa rapò ak pandemi kowonaviris la ki di li menm li pa kite mas li atè paske li menm li vle kontinye viv, li vle pandan pandemi kowonaviris la pou l rete debou. Ann swiv.

Tou kòm tou, isit gen anpil moun ki an soufrans, gen moun ki malad ki bezwen al aletranje, gen moun ki aletranje ki bezwen vin isit tou ki malad. Kisa w kapab di moun sa yo e nan peryòd kowonaviris sa, yo tout bezwen vwayaje? Sa sèt yn bèl kestyon.
E dyaspora ayisyèn nan, jan w konnen li, li patisipe anpil nan vi ekonomik peyi a. Yo gen byen isit, yo toujou ap monte desann. E fò m di w, m ap avanse la a nan sezon fèt patwonal yo. M pap ka anpeche moun vin nan fèt patwonal e si ayewopò Dominikani, Las Americas oubyen Puerto Plata yo ouvri avan m, sa m pa kache di w, moun yo y ap abiye tout jan pou yo vin danse fèt chanpèt isit. E nan kad kowona a rive a la, m poze tout syantifik yo kesyon, pou konbyen tan m la? Ki lè l prale? Pase nou pa t konn ki lè l t ap vini, lè l antre n pa konnen. Men mwen rann mwen kont ke. Transmisyon kominotè la, li fèt anpil. Paske m wè chak moun gen ti lafyèv yo bò isit, chak moun gen ti grip yo. Bon, yo tout di se pa kowona. Nou, nou Ayisyen menm jan avè m. Pwobableman si m te genyen tou, m t ap di se pa sa m genyen, se lafyèv oubyen grip. Men, n ap kontinye ranfòse sekirite yo pou fè moun yo mete mas, pale avèk yo pou yo mete mas, lave men yo regilyèman. Genyen ki di mas la cho, m di yo atansyon anba tè a pi cho tou. Genyen ki di li anpeche yo respire, enben anba tè ou pap respire menm ankò. Sa vle di fon ti soufrans, mete mas la menm janm metel mwen pa renmen l, m pa tolerel men kòm mwen pa vle mouri, m pa vle al anba tè a ki pi cho, mwen pran prekosyon pou m pa pran, map lave men, map mete mas. Donk pou premye minis Joseph Jouthe atansyon pa kapon mèt kò veye kò. N ap pran poz anvan nou rantre nan aktyalite a konsènan kowonaviris Ozetazini depi Hyattsville. Plizyè eta ameriken rapòte nouvo ka kowonaviris la nan moman CDC li menm pibliye nouvo gid ke popilasyon an dwe swiv. Vandredi pase, Sant Kontwòl avèk Prevansyon Maladi a nan Atlanta, Jòjya, pibliye nouvo mach a swiv pou ede ameriken yo fè fas avèk chanjman pandan manifestasyon de mas ap dewoule. Ogmantasyon kantite ka covid 19 la mete avèk plan Prezidan Donald Trump genyen pou l òganize miting elektoral se pami rezon ki bay anpil kè sote, selon ekspè yo. Masasu CDC a gen ladan li rekòmandasyon pou òganizatè miting de mas yo pou yo evite pwopagasyon viris la pami moun k ap rele, chante pou yo itilize mask nan figi yo. Aktivite sa yo ap rekòmanse nan moman Etazini depase kap 2 milyon moun viris la enfekte. Ofisyèl yo nan gouvènman federal la deklare mach ap swiv CDC a vize pwoteje popilasyon an nan moman eta avèk kominote yo ap planifye pou òganize aktivite tankou konsè, festival, konferans, parad, maryaj avèk evènman spòtif. Plizyè eta tankou Alaska, Arizona, Arkansas, Florid, Kalifòni, North Carolina, South Carolina, Oklahoma rapòte yon ogmantasyon nouvo ka Covid 19 la pou yon katriyèm jou youn apre lòt dimanch 14 jen an. Plizyè ofisyèl site weekend Jours du Souvenir lan nan fen mwa me pase a pami rezon ki eksplike ogmantasyon an. Eta sa yo renouvle enkyetid yo pou di Etazini ap gen anpil travay pou l fè pou l frennen pandemi an. Doktè Anthony Fauci, responsab Enstiti Nasyonal Maladi Alèjik e Enfektyez, avèti pou di vag enfeksyon yo kapab ogmante de tanzantan. Ekspè a ajoute pou l di li kapab pran jiska yon lane pou lavi a retounen nan nòmal. Gouvènè eta New York la, Andrew Cuomo, te monte nan yon tren nan vil New York pou l ale nan Manhattan kote li te bay yon pwen de près. Gouvènè a mande Nouyòkè yo pou yo aji avèk pridans pandan pandemi an pou yo pa bliye aplike mezi baryè yo tankou lave epi dezenfekte men yo.
Nou kapab mezire ogmantasyon viris la. Toutotan nou kapab kontwole l, ebyen nou kapab travay. Lòt kote sou planèt la, restoran, biwo, magazen yo relouvri nan Endonezi pa egzanp apre 2 mwa kote aktivite yo te kanpe avèk sèlman yon kapasite 50 pousan. anplwaye avèk kliyan, malgre kantite ka yo ap ogmante. Kèk zòn ann End, lye dadorasyon yo, restoran, sant dacha yo, fwontyè yo rekòmanse aktivite yo aprè 10 semèn inaktivite, malgre peyi a kontinye ap rapòte plis ka enfeksyon. I think the
the precaution that we are taking should give the customer a sense of satisfaction in their head after seeing all this.
Arjun Gehlot, responsab yon sant dacha an End deklare, Ogmantasyon nan kantite ka yo pap fè yo kanpe nan wout. Mwen kwè ke prekosyon nap pran yo dwe bay kliyan yo yon sans satisfaksyon apre tout konsta yo fin fèt. O Mesi, kèk rezidan di yo gen konfizyon nan mesaj depaman yap resevwa bò kote otorite yo. Rosa Colong deklare, Malerezman nou wè nan nouvèl yo Kantite kadav avèk viris la toujou ap ogmante, nan menm moman otorite yo ap di nou y ap leve eta dijans lan. Sektè dafè a nan Meksiko Siti rekòmanse aktivite yo depi 2 semèn ki pase yo. Prezidan Manuel Lopez Obrador, sa pa gen lontan, te vizite pati sid peyi a pou l te evalye sitiyasyon an. Minis Sante Piblik Chili a demisyone samdi akoz yon mezantant li genyen avèk otorite yo sou ogmantasyon nan kantite moun k ap mouri.

di pou kounye la a nou pral dousman pandan ke nap adapte nou avèk nouvo sitiyasyon an. Premye Minis Britanik lan, Boris Johnson, anonse yap revize mezi 2 mèt oubyen 6 pye distans fizik ant 2 moun nan moman sektè dafè a pa konn ke kisa l ta bay pou aktivite yo rekòmanse. Prezidan franse a, Emmanuel Macron, anonse tout aktivite yo ap rekòmanse gradyèlman apati de lendi 15 jen 2020 an. Ann Afrik, apre aktivite yo te fèmen pandan 2 mwa, endistri touristik la ap pare pou l rekòmanse nan Tunizi. Gouvènman an pèmèt otèl yo relouvri avèk kèk restriksyon sanitè. Minis Sante Piblik iranyen an, Sima Sadat Lari, rapòte dimanch 14 jen an 2.472 nouvo ka kovid 19 la. Plis pase 8.800 moun ki mouri sou yon total 187 mil

Lespay, Itali, Pewou, Lafrans avèk Iran, ebyen yo konplete lis 10 peyi viris la pi enfekte sou planèt la. Etazini nan tèt peloton an avèk plis pase 2 milyon 94 mil moun viris la enfekte e plis pase 115 mil 700 pami yo mouri, daprè done John Hopkins University pibliye. Depi Hyattsville nan Eta Maryland, mwen se Jean Robert Philippe Lavwadlamerik. Nan lòt nouvèl konsènan Lèzetazini, Jean Lionel Desmarattes pral mete nou sou beton an kote pèp souvren manifestan pran lari yè e jodi a ankò pou yo pwoteste kont britalite rasyal sitou aprè ke yon nwa ameriken tonbe anba bal polis nan vil Atlanta nan Eta Jòjya.
Ozetazini, manifestan pwograme pou lendi 15 jen 2020 an ankò plizyè mouvman pwotestasyon pou yo denonse britalite lapolis e pou yo egzije egalite rasyal, 3 semèn jou pou jou apre lanmò Nwa-Ameriken George Floyd pandan l te anba men lapolis nan Eta Minnesota. Sa pral fè tou kèk jou sèlman aprè lapolis te ouvè kout zam sou yon lòt moun nwa ki te rele Rayshard Brooks epi l te mouri nan vil Atlanta. Pami mouvman pwotestasyon k ap dewoule lendi 15 la, genyen youn kote manifestan yo pral defile rive devan lokal palman eta Jòji a nan vil Atlanta, tandiske nan yon lòt, Moun yo pral rasanble sou Plas Lafayette la devan La Mezon Blanch, Palè Nasyonal Etazini an nan vil Washington, kote sa gen 2 semèn, fòs de lòd yo te fè yon gwoup manifestan bay teren an blanch, dekwa pou Prezidan Donald Trump te kapab travèse plas la epi ale fè yon vizit nan yon legliz ki tou prè a, kote kèk obsèvatè di li te pwofite fè kèk foto piblisite. Nan menm jounen lendi 15 la, Ajans Nasyonzini pou Defans Dwa Moun deja aksepte pou l òganize nan jounen mèkredi 17 la yon seri deba durjans sou sa l rele vyolasyon dwa moun ki baze sou diskriminasyon rasyal, sou sa ajans la rele tou rasism sistemik, britalite lapolis avèk vyolans kont moun k ap manifeste pasifikman. Dimanch 14 la, Te genyen mouvman pwotestasyon kote moun yo te pran lari nan divès vil Ozetazini, tankou Washington, DC, kapital la, New York, Los Angeles, Atlanta avèk Miami nan Eta Florid. Jean Leonel Desmarattes te pale avèk nou depi Silver Spring nan Eta Maryland. Nou pral nan Ekzagòn nan, nou pral an Ewòp, pi presizeman nan peyi Lafrans, kote otorite yo di enben jodi lendi 15 jen 2020 an, yo pase nan yon lòt etap nan kad